Hahayy! Lè w on nèg ou konprann, ou debake a zam ou nan w bank. Paske lapolis fèb, paske bagay yo pa twò bon ou panse w pral byen pase, pafwa ou konn fè move kalkil wi. Men wi! Ou konn mal jere bagay yo. E se sa k rive nèg sa yo la a nan Kap Ayisyen ki debake pou al fè yon dap piyanp sou yon bank. Ou pral wè kòman lapolis pase avè yo. Nan, farin nan pa vin nan menm sak chak jou non. Bon, antre tan, ou o kouran, Ariel Henry fè bèl enstalasyon. De blozay nan palè, kouri moute kouri desann, ajan USGPN tire, on pakèt dosye. Ou konn sa deja pa vre? Gon lòt bagay kap pale la k pi rèd. On ti bagay. Yo te toujou konn di devan m lè m te pi piti ke jan m ye jodi a, Sa ka la ka wè l. Ou pral tande koze k gen nan kesyon enstalasyon sa a, e pou ki rezon enstalasyon sa yo fèt. Koze yo anpil wi. Si sa m tande la a, bagay yo grav wi.

E m si ke ou menm tou, w ap renmen l. O wi! Men, an palan de sa, peyi Meksik met lajwa nan kè Ayisyen. O wi! Gwo koze, anpil lajwa. Anviwon 50 mil Ayisyen ap jwenn viza pou Meksik. Eske sa pa Yon bon koze. Eske daprè ou saa pa merite felisite? Bon. Li petèt parèt etranj. Li petèt parèt dwòl. Ou pa ta janm imajine pou kèk moun ta debake sot kote yo soti. Pou yo kraze youn nan jès ke yo te fè pou jounalis e militant Netty ki te tonbe nan kondisyon ke ni mwen ni ou konnen. Yo touye Netty yon lòt fwa ankò. Wi. Sa triste. Marc Guerson Philistin pou yon ti tan pou l eksplike. Misye resi pale pou l eksplike kòman vrèman sa te ye nan moman. Li aprann kesyon kidnaping ki fèt sou frè l. Bonjou, bonswa entènèt. Kouman nou ye? Mwen rele Kesnel Dorlean. Se toujou pi gwo plezi pou m enfòme w. Kite m di w ankò, si jodi a nou nan nivo sa a, se gras a ou. E se sa k fè m ap toujou pran ti tan pou m voye yon ti salitasyon byen spesyal, byen kachte pou ou. Si ou an Repiblik Dominikèn, kite m di w, m konnen sitiyasyon an pa fasil. M konnen se yon peyi kote yo vrèman pa respekte moun ki nwa. Yo vrèman pa respekte Ayisyen. Men m konnen moun ki fè afè yo byen tou, yo jwenn respè a. Paske jan w konpòte w, jan w ranje kabann ou se konsa w dòmi. Si w an Ayiti wap wap gade m kounye a, m konnen bagay yo pa fasil pou ou. Ensekirite chak jou wap monte le syèl pa do. M konnen bagay yo pa dous. Men kite m di w anpil kouraj. E si w Ozetazini, m konnen lè w aprann nouvèl sa kap pase an Ayiti, ou santi w boulvèse. Men kite m di w, sispann kriye pou sa k ap pase an Ayiti. Si w gen yon fanmi, ede l, ba l konsèy, men m pa vle w kriye paske lè w kriye l pap chanje anyen, menm lè sa fè w mal. Pran kouraj ou a de men. M konnen bagay yo pa dous atèl pwen. Marc Guerson Philistin, jenn gason sa a, jounalis potan sa a, ou konnen, li menm ki te fè repòtaj sa a, men l pa t atann si kèk jou plita, se li ki t apral sibi anba zago loray yo. An nou suiv kòman misye ap esplike kòman sa te ye. Byennavan, m ba w detay sou Babekyou ki li menm pale tou de 400 mawozo. Byen avan ou konnen enstalasyon sa yo k fèt la a, ak ki entansyon yo fèt e ki sa k pral vini dèyè yo, byen avan ou konnen sa k pase nan Kap Ayisyen nan bank lan lè nèg yo te vini pou yo brake bank lan, an nou swiv Marc Guerson Philistin nan mikwo Machann Zen Ayiti.
Gen dè enfòmasyon ki ta vle fè kwè ke yo deja egzije pou n ta bay 5 milyon dola ameriken. Donk, ou menm, premye nouvèl la, kòman l te?
Nou salye w. Se vrèman yon plezi pou nou avèk ou a la aprèmidi an. E jan w di l la, efektivman, mardi soir, mwen te nan Radio Caraïbes. Lè, jeneralman, m toujou renmen rele frè m nan telefòn pou m, paske avè l m ap viv, pou m mande l swa kòman l ye pandan jounen, eksetera. Epi lè m m eseye rele l, m pa jwenn li. Men se pa bagay ki fèt fasil pou m ap rele James pou m pa jwenn li nan telefòn. Pase se yon se yon nèg ki vrèman sansib pou mwen. Si l gentan rate yon apèl mwen, l ap kouri rele m pou l konnen kisa m genyen. Ok, li konn travay m ap fè, li toujou bezwen konnen kisa m genyen. Epi m rele l m pa jwenn li. Lè m wè sa, m rele Johnny Ferdinand. Kòm n ap viv menm kote, m di Johnny Ferdinand èske li remake James lakay la? Li di non, kounya m di l parèt devan an, gon paking, m di gade si w wè machin mwen la. Epi Johnny di non machin nan pa la, m di kèt, jen m sòti. Pèsiste, pèsiste, pèsiste, lè gon moun ki resi reponn telefòn nan, epi m ap pale a moun nan, m di moun nan èske m ka pale a James? Li di m, li di m yon bagay m pa menm sonje, lè m wè moun nan vle pase m nan tenten, m di a, m ap pale bagay serye w ap ranse. Moun nan di moun nan di merd nou kidnape l. Epi moun nan tou rakwoche. Mwen m pap baw manti m pa m bliye si e nan Chavanne kanpe m gentan lwen Michel Joseph chita bò kote m nan m pa di l sa kap pase non. Pou mwen menm jiska prezan son blag. M rele Johnny ankò m di Johnny konsa pou l fè tèl bagay mwen m di Johnny a m pa byen non fò tèl bagay Johnny panse se blag tou Johnny ap griyen dan l epi efektivman m rantre lakay mwen m ap di nèg yo men sak pase men sak pase Johnny pran telefòn li rele tou lè Johnny pèsiste nan apèl la moun nan di nou pa ka fout tann la nou kòmanse santi gon bagay ki pa ok pase jeneralman James pa se yon nèg ki tèlman pridan epi ki pa renmen rete nan lari Mwen menm kote w ka wè m nan lari m ap regle aktivite m swa yon repòtaj oubyen nenpòt lòt bagay men James li menm li toujou li toujou krent sòti epi nou fè nwit lan yo fèmen telefòn lan nou fè nwit lan ap rele rele rele n pa janm janm janm janm twouve yo m fè nwit lan sou de pye m m fè inè di maten m ap rele dezè twazè katrè senkè m fè tout tan ap rele o final se nan maten l te ka nan nevè konsa epi James fè siy. vin rele efektivman li kidnape dans un premye tan James te avèk 3 lòt moun avèl dans un premye tan ravisè yo mande pou nou te bay 5 milyon dola ameriken epi nou la lè yè swa lèm repale avè yo li dim bon kòm yo te mande 5 milyon dola ameriken yap retire ladan nou mèt bay 1 milyon dola kounya. Eske 1 milyon dola sa yo mande a se pou tou le 4 moun yo oubyen sèlman pou Fon an? Efektivman se pou, se negosyasyon an se toujou pou tout, yo t ansanm se pou yo tout la, yo mande 1 milyon dola pou yo tout la. E jiska prezan se konsa l kanpe a 1 milyon dola pou pou tout moun ki kidnape yo. Humm
sa triste. Courage. M konnen li pa fasil. E kouraj sa a li ale pou chak grenn ayisyen. Kèlkeswa kote w ap gade m la. Si w ap gade videyo sa a se paske w gen san ayisyen k ap koule nan venn ou. Se paske w sansib. Ou bezwen konn sa k ap pase anba a pa vre? Hum. Men. La polis fond ap piyanp la a. Nèg yo ta ale pou yo ta eseye byen pase nan bank lan, men la polis mete nan bòl yo. An nou swiv kòman sa te ye.
kanpe kap aplodi travay lapolis lan e sikisal Unibank sa a li te li te fèmen e gen anpil anpil anpil anpil polisye ki deplwaye o zanviwon de sikisal Unibank. Rue 18 Kap Ayisyen nap gade machin sa ki selon lapolis se yonn nan machin ki te patisipe nan asasina ta Sylvestre nan mwa nan mwa pase yo e gen 5 nan prezime bandi yo ke yo deja arete gen yonn yap chèche.

Plak machin sa selon enfòmasyon ke lapolis founi nou, se ta va menm plak machin sa ki ta va patisipe nan asasina yon pè, pè Silvès, sa gen de sela 3 mwa. Lapolis deja apreyande 5 nan prezime bandi sa yo e yap chèche yon lòt. E yo t abò 2 machin devan Unibank lan. Gen yon nan yo ke yo te apreyande anndan Unibank, sikisal Unibank Kap Ayisyen an. Gen yon k ap reponn kesyon. Gen yon nan yo y ap fouye machin yo jiskaprezan. E nan premye machin ke nou te, yo te fouye, yo te twouve plizyè zam afe. E men yon nan prezime bandi yo k ap pale avèk lapolis. Gen plizyè manm nan popilasyon an ki kanpe k ap aplodi travay lapolis lan. E sikisal Unibank sa a li te... Li te fèmen e gen anpil, anpil, anpil, anpil polisye ki deplwaye ozanviwon de sikisal Unibank ri 18 Kap Ayisyen. N ap gade machin sa a. Selon lapolis, se yon nan machin ki te patisipe nan asasina Ata Silvès nan mwa pase yo. E gen 5 Nan prezime bandi yo ke yo deja arete, gen yon yap chèche.

Gen 4 nan yo ki deja nan komisarya Kap Ayisyen an. Se a pwoksimite komisarya polis Okap lan ke arestasyon sa rive fèt nan sikisal Unibank rue 18 Kap Ayisyen. Nou pral eseye pale avèk. Se yon nan responsab la polis yo, eske se yon pwen de près yap bay la? Non se pa, ok, ok, ok, dakò, se pa yon pwen de près, se pale yap pale. Kite nou nen pita pou nou ba w plis enfòmasyon sou arestasyon sa fèt, gen anpil moun ki di se yon brakaj ki te fèt. O nivo de Unibank pou 18 an, men se pa yon brakaj, se te plito 2 sispè ke la polis te apreyande andan sikisal Unibank rue 18 Kap Ayisyen. Humm.
Sa fè lontan nap fè la polis pase mizè. Men lè la polis reyisi fon kou konsa, lè la polis reyisi dejwe yon gwo kou konsa, Nèg yo merite bravo wi yo merite yon aplodisman mesye babekyou bò kote pal an nou swiv kòman anbyans sa te ye li menm avèk ameriken sa koze yo anpil wi.
Men kisa pou nou fè pou peyi an. Ou konnen ou pa byen avèk ok stop 36 bal. Alright fè sa. Kounye a nou ka pale nan yon lòt. Men kisa men bezwen. Fò nou fè yon jan pou ti gason an lage moun yo. Paske men kisa yap prepare pou nou. Yo vle wanament yo vle yon kap sendomeng.
Bon e mesye lanmò san jou yo mesye sa yo yo pa fè pati de ekip pam nan ekip pam nan se FRG 9 fòs revolisyonè G 9 anfanmi ye ale nan yon nan yon lanmò san jou pa nan G 9. Sa vle di, m pa gen, m pa gen dyalòg avèk Lanmò San Jou, m pa konn pale avèk Lanmò San Jou. Èske w konprann jan m di w lan, sou dosye sa a? E.
Men l ap pape, l ap fè mal Revolution an. Bon, e, e, e, e, chans nou genyen jodi a, tout moun konn ki moun ki fè zak yo, e tout moun konnen moun sa yo pa fè pati de, de, de, de ekip pa m nan. Ekip pa m nan, mwen di l, ekip pa m nan, mwen di l, e nou toujou repete l, ekip pa m. Non nou pa nan kidnaping e nou pap janm nan kidnaping e si nou di nap fè revolisyon pa gen peyi ki kapab mache avèk kidnaping sa vle di depi w yon zòn depi wè gon zòn ki gen ou tande yap kidnape moun zòn sa pa fè pati de ekip kap nan. Ok men konprann sa men si nou pral pa pè Ariel Henry li menm he is the enemy of the state li pa pi renmn Ayiti li menm avèk lamò yo ma. Sa de moun ki ap travay ansanm. Menm jan mwen menm otazini map kouri pou depite ou ayiti map travay avèk ou pou mwen chita la avèk ou sa se yon gwo gwo gwo koze yon gwo koze ki pwal kòmanse pale anpil otazini ou konnen poukisa mwen vini la pou pale avèk ou figi figi pou kont mwen sèl ou konnen pou establize men kisa mwen menm ap batay Yo tiye yon prezidan a sitting president otazini ou paka fè sa moun kon ou menm mwen ap travay avèk yon mesye otazini Curtis Sprewell li kon ou menm li renmen otazini li renmen pèp lan si moun ki nan pouvwa pap fè sa yo sipoze fè li menm ap mennen batay lan sou yo menm jan ke ou menm ap fè men ou konnen nap rape ou konnen nap kidnapping nap vòlè bagay moun nou pa nan sa. E mwen diw sa deja ekip pam nan nou goumen kont bagay sa yo nou pa nou pa nou pa nou pa vle moun kap rape moun depi moun ap wap rape moun ou pa fè pati de ekip pam nan depi wap kidnape moun ou pa fè pati de ekip pam nan ekip pam. Nou pa nan afè ni moun kap rape moun ni moun kap kidnape moun. Ekip pam nan di nou kisa nou gen bezwen. Nou jis gen bezwen yon Haiti kote ke gen travay, gen manje, gen sekirite. Epi tout moun kapab vin envesti. Diaspora yo, yon pakèt Ayisyen ki gen kòb ki ta renmen vin envesti nan peyi an. Men sistèm ki la a se yo menm ki mete ensekirite sa. E yo programe pou ka fè peyi a pa stab. Li gen pou dyaspora, pou tout moun ka pè pou yo ka pa janm vin envesti nan peyi an. Kantite sa k ap pase a se yon bagay nèg yo ki mete l. Son Men menm se Joan di w lan, nou pa nan afè rep moun, nou pa nan afè fè kidnaping. Sa nou gen bezwen, nou gen bezwen bon jan kay pou moun yo. Nou gen bezwen bon jan dlo potab pou moun yo. Nou gen bezwen bon jan inivèsite, bon jan lekòl pwofesyonèl. E pou sa yo nou menm nan jenès. Tankou e sa mwen dakò avèk. Mete nan de on nouvèl ou achte tè Sen Domeng. Bagay pat janm gen bagay konsa vre. Pa gen bagay konsa e manti. E sistèm map goumen kont li a se yon sistèm ki ekstrèmeman pwisan. Se yon sistèm kòmsi yo gen lajan nan men yo. Yo ka peye moun pou fè lòbi nan gwo jounal ameriken. Yo ka peye moun pou al pale nan depatman deta pou yo. Yo ka peye moun pou al bay manti tout kote pou yo. Se moun sa yo kòmsi pou destabilize m. Kounye a pou yo di a. Ann chak fwa konsa ap goumen pou malere malerèz, lap di moun yo ap viv nan mizè men li menm lal achte tè, lal achte kay sendomeng. Menm paspò m pa genyen. M pa gen menm paspò m pa genyen sa vle di ki sa? Mwen menm m se ayisyen map ret nan peyi m e map mouri nan peyi m. Ok.
On lòt kesyon men gen pou ou. Sitiyasyon. syon gaz gazolin nan ou konnen Claire m pa konpwann ki poukisa nou te pote batay sa e nou pat nou pat janm bloke gaz lan gaz lan kòmsi tèminal vare a kote l ye site solèy lan la wi li gen 70 pousan gaz peyi a ladan men imajine w on sèl fanmi gen kontwòl gaz la a 70 pousan wi sa vle di. Sa pandan moun sa yo gen kontwòl gaz la, epi wap gade nan site solèy moun yo ap dòmi menm kote a kochon, moun yo ap dòmi menm kote a bèt. Kòm kounye a Ariel Henry patisipe nan tiye prezidan Jovenel Moïse, nou menm nan FRG 9, Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi Ale Manyen pou Manyen Tout, nou tap mande demisyon Ariel Henry. De se fè kounye a nou tou e nou tap fè yon mouvman, nou bloke zòn nou yo pou nou te pwoteste kont Ariel Henry. Men kòm zòn nou yo gaz la e nan e nan anviwònman kote nou bloke yo ye. Sa. fè gaz la bloke. Jodi a men nou kanpe sou mouvman nou tap fè a pou mande demisyon Ariel Henry an, nou pou yon trèv, pandan se tan toujou pa gen gaz. Toujou pa gen gaz nan lopital yo, toujou pa gen gaz nan ponp yo. Nèg yo cool
m renmen sa. M pap mande w pou jije. Men mwen menm chak fwa map tande Babekyou, m pa fanatik Babekyou paske li rantre nan yon ligne petèt mwen menm m pap janm ka swiv li nan ligne sa. Men mwen rekonèt ke son jèn ki gen talan. Son jèn ki te ka mye nan lòt andwa ke pozisyon li ye kounye a. M pa konn si w dakò avè m. Men an nou swiv. Kesyon enstalasyon sa Ariel Henry fè a koze anpil. Hey! Ann tande koze. Alyans ki fèt avèk Ariel ki mete gouvènman sa a kanpe a son yon alyans ki chita sou gwo enterè ekonomik. Pierre Espérance, direktè egzekitif Rezo Nasyonal k ap Defann Dwa Moun yo, rnddh, ki t ap reyaji sou fèy de wout nouvo kabinè ministeryèl Premye Minis Ariel Henry ap dirije a fè konnen demach sa a p ap abouti ak anyen menm ankèt sou asasina Jovenel Moïse lan pap abouti, daprè sa l di. Yo pa gen enstriksyon k ap mennen nan kad dosye sa a. E sa k ap fèt jounen jodi an, se e phtk atravè Ariel ki chase jovenelis yo nan administrasyon piblik la pou yo pran kontwòl e e administrasyon piblik la pou yo kapab evakye dosye asasina a. Pandan envestiti nouvèl ekip gouvènmantal Ariel Henry an, Chan Primati an te egzòte Minis Jistis ak Sekirite Piblik lan, Mèt Berto Dorcé, pou travay nan kad aboutisman ankèt sou asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse lan. Premye Minis Ariel Henry pale tou sou pwoblèm kabiran an kote l di leta pap kapab kontinye sibvansyone pwodui sa a. Ak 30 milya goud n ap sibvansyone gaz la pou kèk moun, nou ka bay pèp la anpil sèvis. Sa pa ka kontinye konsa, sinon pi devan nou pap menm ka kòmande gaz la. Direktè egzekitif rnddh lan, Pierre Espérance, reponn pou l di gen nesesite pou gaz la monte. Men. Lè ou di w pral moute Gaza, eske kounye la a, pa rapò avèk eta e peyi a ye o nivo ekonomik, eske gen dispozisyon k ap pran pou sispann bay gang zam, minisyon avèk mèg resous Leta a genyen? Nou kwè non. Bò kote pa yo, ansanm òganizasyon feminis siyatè akò 11 septanm 2021 an ki se tou manm Konsèy nasyonal sosyete sivil ayisyèn nan denonse Premye Minis Ariel Henry, yo di Ki pa respekte 30 pousan kota fanm yo. Nap veye wo veye anba pou nou fè ee premye minis lan respekte nou menm dwa ke nou genyen ki se kota 30 pousan ki pou pèmèt nou patisipe nan espas de pouvwa, espas de desizyon. Se mèkredi 24 novanb 2021 an premye minis Ariel Henry te pwosede ak envestiti 9 nouvo minis nan kad fòmasyon kabinè ministeryèl la ak patisipasyon sèlman 4 fanm, Renan Toussaint pou Lavwadlamerik, Pòtoprens.
Ou sot tande Pierre Esperance, ki li menm, hum, konnen deja, se lidè rnddh, ki se rezo k ap goumen pou dwa moun, youn nan nèg anpil moun te jije ki twò. Twò dur ak prezidan Jovenel Moise men kounye a se li menm kap veye eske Jovenel ap jwenn jistis humm antouka pitit Jovenel la li menm deside la poul pote bagay la nan loni paskel wè vrèman kesyon jistis la li difisil ooh. Nou pi lwen ke n pi pre. Jan nèg yo akapare pouvwa a la, ou konn wè lè yon poul fin ponn epi l sispèk ke ze l yo menase epi l ouvè kò l, l ouvè zèl li epi pou l di bon, mwen menm bon m pwoteje pitit mwen, bon m pwoteje ze m. Ou pa wè se konsa nèg yo ouvè kò yo sou pouvwa la a. Eyy! Pou Jovenel ta jwenn jistis, m pa di l enposib men bagay sa ap sot lwen. Nèg isi pa pale de koze sa ankò non. Byen okontrè, ou pa wè nèg yo se chase y ap chase tout nèg ki renmen Jovenel. Ou wè sa yo fè ti Claude? Peyi Meksik met lajwa. Wi. Meksik deside bay plis ke 50 mil ayisyen ki yo menm te deja sou teritwa meksiken an papye. Yo di yo rekonèt kòman sitiyasyon difisil nan peyi Dayiti e se sa k fè yo deside ede, pote men. Pote konkou ou pou ede chak grenn Ayisyen ki deja la. Sa son bòn nouvèl. Sa mande apresye. Pandan lòt peyi, pa egzanp ka vwazen an, y ap imilye nou, y ap chase menm fanm ansent, y ap chase. E mesye le prezidan di li menm se lalwa l ap aplike malgre tou. Men gen lòt peyi ki vle lonje men ban nou, ki vle ede nou. Nouvo gouvènman enstale. N ap swiv pou n wè ki rezilta sa pral pote. Ni mwen menm ni ou menm swaf pou n wè ki sa vrèman sa ap pote. Paske nou gen yon peyi. Hum. Nou gen yon peyi ki tèt anba. Nou bezwen rezilta. Men antretan. Nèg yo maltrete Netty yon lòt fwa ankò. On dirè nèg yo retouye jounalis militant lan. E poukisa ou pa konnen? Poukisa yon moun ta chwazi al fon kalite aksyon konsa? Nou swiv. Pa konnen de kwa il en est la. Se kote ke yo te fè pòtrè Antoinette et Netty Duclaire. E men la a, e nou menm nou parèt e nou wè mi an ki kraze. Nou pa konnen de kwa il en est, si se. Et moun yo ki kraze l pou yo fè yon baryè ou pa e jiska prezan nou menm nou pa konnen e byen le Kayen Media Show e nou te pase la e nou wè ke kote pòtrè a te fèt la e nan mi an mi sa ki kraze nou pral eseye jwenn yon moun e pou n konnen e si se pa yon baryè ke yo pral mete la ou pa. E nou menm se djòb nou enben nou pase la pou nou te fè w viv kijan sa ye. Nou pral eseye jwenn yon moun talè konsa ki pral ba nou eksplikasyon sou kote mi an e nou wè ki kraze a zanmi entènot.